Dog, dim byen non, kijan ou wèm? Ou wèm anfòm oubyen ou wèm gen kèk ti pwoblèm? Pale avèm non.
Pèda, tout bagay anfòm, men fò ou pran ti medikaman yo a tan, paske si ou pa pran medikaman yo li pap bon pou ou. E fò ou fè ti egzèsis. Fò w mache pou w kapab jwenn sante a pi byen. Si w pa mache, sante a ap aprann, ap fè medikaman yo fè plis efè, lè sa a sante a ap pi djanm. Li pi bon pou ou Pèda, se konsèy sa m ba ou Pèda, kontinye pran medikaman w, jere randevou w, toujou vin nan randevou w lè pou w vin nan randevou w. Ok doktè, mèsi anpil wi. M tap mande yon lòt sèvis wi paske pitit pitit mwen an te gen pi vle chèche m men te di m gon lòt bagay ki pral fè m pa konn si w ka rele yon Uber pou mwen silvouplè.
Ok pè Da, pa gen pwoblèm. M pral fè l pou ou kounyeya.
Oh jodia m pa konprann Uber a menm non. Men bon kliyan m pako jwenn depi maten m nan lari a. Ah wi Kenny pa gen pwoblèm m gon jan m pral jere sa.

San pwoblèm. Oh tonton pat konn se ou non ki rele Uber a se lèm lèm moute m wè se ou a lèm wè se pa nan non se pa nan non Uber a ye e ni nan non Lucas sak pase m wè se doktè a wi Yon gason se pa yon moun ou ka te di lan e pa ta vin chèche jodi a. Genlè li gen kèk bagay ke li pral regle epi m tou pale avèk doktè a epi m rele Uber a pou mwen. Apre sa, se yon fanmi nou ye. Mwen anfòm, mwen pa, mwen sa fè lontan mwen pa vin lakay la ak Lucas. Nou pa menm jan ankò. Ah ok bèda m konprann wi non se pa pwoblèm nou gen non mank de tan map travay lap travay men nan semèn nan la m panse nap pran plis tan pou m ka wè pou m ka ale paske se sèl li m gen kòm zanmi e m panse li menm tou paske depi nou tou piti nou byen nou pral rebalanse bagay yo konprann Zanmi w ki gason mwen pa gen pwoblèm non m swete nou fè sa paske depi nou tou piti e m konnen nou byen. Vin komanse bagay pa gen problem non.
Ouff santi m fatige wi e maten map travay la kounya bon may repoze veye mwen poum gade kilè Bondye ap fèm leve ouff yèswa m dòmi m bliye priye m pa swete sa rive ankò non senyè kou wap tande vwam toujou pwotejem. gidem avanm dòmi pou m priye e lèm leve m al travay tou pa toujou priye.
Pitit mwen, ki bagay yo ye la menm? Jwi, ou pa janm chita yon fwa avè m pou w di m sa w ap fè. Gen nèg koze avè w di tou pitit mwen, di manman w non. Ah manman mwen jwenn yon bèl ti fimye m paka pa jwenn nèg koze avèm manman men map swiv yo avanm mennen yo ba ou ok pitit mwen pran sonw map tann ou paske m paka gen bèl ti fi sa poul pa mennen yon nèg ban mwen la poum maryel map tann ou paske fòm grann. Dakò manman, a pasyans tout bagay ap mache nan non Jezi. Pitit mwen, sou pwòp pwojè yo, klinik la ap mache. Ou jwenn anpil kliyan pitit mwen. Di manman w pou m konn sa w ap regle paske manman w ta renmen konn tou sa w ap fè nan lavi w. Ke se travay, se pa sèlman m ap tann mennaj a pitit non, men fò m konnen sa w ap regle nan lavi w, nan travay ou. Di m kouman sa ye pitit mwen. Dakò manman, klinik la ap mache trè byen avèk Jezi. Avèk Jezi tout bagay va byen. M espere ke n ap jwenn plizyè grenn kliyan toujou o non de Jezi. Humm gen lontan wi m pa eseye vwa m. M pral fè yon ti chante la pou m wè si l bon.